E jodi a nou panse nan premyè etap sa ke nap pale de konsè avèk Ferme la tortue, Haïti en action, Viv Ayiti, pèsonalite Bèlè ki la yo, nou di nap wè kòman chak medam sa yo, yo ka reprann biznis yo e nan ferme lan. nou konte mete a dispozisyon chak medam yo on nonb pyès ze ki ka pèmèt yo reprann biznis yo. N ap ba yo l de fason gratwit. E n ap ba yo anvlòp tou ki ka pèmèt si se on kote ke yo lwe an atandan pou yo fè biznis yo. Si w ba yo on bagay pou yo manje jodi a, demen yo p ap gen ankò. Men si se. nan biznis yo ke yo reprann, nou panse ke sa ede yo nan gwo kalamite ke yo ye la a, paske sa n ap ba yo a pa ka fè ke yo reprann jan yo te ye a, men sa ap pèmèt yo rekòmanse viv nan dinite. E medam Bèlè mwen konnen yo, m abitye avè yo depi lè fèm lan te kòmanse, gen anpil nan yo nou te rantre nan pwogram sosyal fèm lan e yo te pran ze a, yo te vann li e yo te kontinye achte pandan lontan e se de medam ki te kourajez e jodi a apati de eksperyans ke m te fè avè yo nou panse yo gen kouraj, yo gen dinite yo pou ke yo kontinye fè sa sa se premyè etap la e gen 40 medam ki la a ke. Nou pwal remèt pwodwi a avèk anvlòp la pou ke yo ka rekòmanse a biznis yo. Dezyèm etap la se moun ki nan difikilte men nou pa ka bay biznis paske nou pa ka bay tout moun. Moun sa yo, yo gen pwoblèm jisteman. Pwoblèm kotidyen pou yo manje piske yo detwi kay yo, yo pa gen kote pou y ale. E nou di nou fon efò pou ke nou mete anviwon 500 mil goud de pwodui alimantè pou ke yo ka ede moun sa yo, pou ke pandan lè 2 semèn, 3 semèn a veni, yo ka gon bagay pou yo manje an atandan ke yo reprann aktivite yo. Donk anviwon 500 mil goud nan kesyon. Nan biznis medam yo e 500 mil goud pou pwodui alimantè. E nou te vle fè sa paske se frè n a sè n ayisyen. Se moun sa yo sou do yo ke peyi a ye e poutan yo viktim de leta. Yo viktim, yo pa gen ni etranje, ni peyi ki pou ede yo e m panse mwen trè kontan dèske m avèk yon seri de gwo pèsonalite Bèlè, Rony Timothé ki la a. Patrick Augustin Lamoso, Kòs Tantè, Direktè Kowòdonatè Depatmantal Ayiti an Aksyon an, Malis Camillon, ki tout gen yon pye Bèlè, Kòsye David, ki tout gen yon pye Bèlè e ki te vle nou fè gwo efò sa a pou nou rasanble anviwon yon milyon goud pou nou te ka fè pwodui alimantè yo e biznis ke nou pral ede medam yo reprann. Jodi a, lapawòl li pral pou plizyè moun. M pral pase lapawòl a Rony Timothé. Egzakteman 2 semèn depi yon gwoup bandi monte Bèlè e sesi aso a fèt nan tou lè 4 kwen nan Bèlè ki lakoz anpil moun viktim e bagay sa a kòmanse egzakteman nan dat ki te 30 mas ki te fèt chèf jenèf la se Babekyou. e pou l te fete fèt li, li te kanpe sou tout do kay nan nivo Dèlma 6 avèk tout lame l e pwente zam yo an direksyon Bèlè, y ap pete fe datifis, y ap pete bal sou moun Bèlè ki lakoz depi nan 30 mas moun Bèlè kòmanse viktim. 31 mas se prèske menm bagay la paske l te di se 4 jounen fèt ke l ap fè. Jou k te premye avril la, ebyen anpil moun di men misye ap monte Bèlè avèk ekip li. Malerezman, tout moun te kwè se pwason davril, tout moun te ret kanpe lakay yo, yo pa t sòti. E nan rete lakay yo, bilan an ekstrèmman lou parapò avèk kay ki boule, biznis moun ki boule, machin moun ki boule e poukwa pa vi moun ki pèdi, san konte moun ki blese. Mwen menm kòm orijinal Nèg Bèlè m pa menm an mezi pou m di konbyen kay ki boule, konbyen moun ki pòte disparu. Konbyen moun tou ki pa wè pitit ki pa wè madanm ki pa wè mari e jiska prezan la polis rete bèbè sin ta ap fè ebyen katografi bèlè kòmanl pozisyonel nou te ka di de goch a dwat la nan pwent dèlma a la nap jwenn sikilasyon nap jwenn ijpnh nap jwenn baz simo e sin ta monte piwo nap jwenn sou komisarya dèlma 3 bèlè ap kangrennen anba bal. anba gaz lakrimojèn e anba katouch bandi yo youn pa entèvni. E si n ta travèse sou lòt bò a, sa vle di nan lèl Channmas, w ap jwenn egzakteman Palè Nasyonal ki gen USGPN, ki gen USP, ki gen kat sim, ki gen lòt vagabon an sivil ki gen zam nan men yo, Bèlè ap krangrennen anba bal bandi, anba dife, gaz lakrimojèn, yo youn pa entèvni. M pa menm bezwen pale w nan do Palè Nasyonal la gen sa k rele, enben, ponpye. k ap gade tout dife sou tèt mòn Bèlè a, yo youn pa entèvni avèk dlo pou ta pote moun yo sekou. E sou Channmas la, gen baz Udmo, gen DDO ki tou sou Channmas la, gen komisarya Pòòprens tou k sou Channmas la. Yo kite Bèlè kangrennen. Alòske devan rantre Palè Nasyonal la, yo mete egzakteman yon baz Udmo inikman pou sekirize Jovenel. Bon, si n ta di n ap travèse sou anba, anba a n ap jwenn sou komisarya Pòtay Sen Jozèf. N ap jwenn tou Kafeterya tou pre a, yo tout kite Bèlè ap pran grennen. E si n ta antre nan kè Bèlè, ki gen komisarya Fò Nasyonal ladan l e ki gen egzakteman baz Boyd la, yo youn pa entèvni, sa vle di se te yon masak deta ki te fèt. E apre bagay sa a, nou pa wè oken kòmandman lapolis lan monte sekirize moun Bèlè. Sa vle di yo kite Bèlè livre a li menm, nenpòt lè ekip sa yo vle monte vin asasinen moun, touye moun, yo ka tounen. lè yo vle. Men m ap raple tout moun sonje m ap prete pawòl Madam Liliane Berthold. Mesye Colin Léon Sall la te mete bout kuil sou tèt li pou l te rantre nan Dèlma 18 pou l t al debouche wout la. E se depi lè misye fin debouche rantre Dèlma 18 lan e tout moun wè aso ap fèt Pòt Bèlè e anpil moun ap pèdi lavi yo. Apre bagay sa fin pase, m te di nou bilan an lou. Nan nivo Ri Dèfònfò, gen yon boulanje ki boule. Nan nivo Rue Monseyè Giyou, gon lòt boulanje ankò k boule. M pa menm bezwen pale de Moncash e lòt mezon transfèt nan zòn nan, ti kwafèt nan zòn nan, tout nèt pase anba dife. E gen yon jèn gason, yo voye gaz lakrimojèn, la a m ap pale nan bò kay Lala, lè w ap monte nan Rue Makajou. Enben yo voye gaz lakrimojèn nan Rue Senkon. E moun nan zòn nan ap kouri sòti, paske yo pa ka respire ankò, e pil bandi yo kanpe avèk lans flam yo, y ap lanse dife sou moun, sa vle di gen yon jèn gason manman l gen sèl li menm, ebyen yo vide bal sou li e yo pran kadav la yo desann avè l nan baz kote nèg sa yo ye a, baz rele baz krache dife a, yo gen omwen 3 doum, doum fè yo soude ansanm, sa vle di depi yo pran yon moun Bèlè, yo annik lage l ladan l, lage kawotchou, mete dife, se sa yo rezève pou moun Bèlè. E jodi an la, aprè bagay sa fin pase. Mwen menm nan wi Monseyè Giyou. M pa t vle presize sa men m ap oblije di. M gen fanmi pa m ki viktim. Kay yo boule. Lepè gen 78 lane ki son avèg la se tonton m tou. E madanm ni la tou. Madanm ni kangrenen tou. Erezman pou matant mwen an te gen yon kouzen m ki te la te kouri al pran l sòti avè l. Lè l tounen pou l al pran papa l, li jwenn papa a gentan kangrenen fè chabon. M vle pale de Frank ki gen 78 lane. Donk jodi. peyi an. Lè aprè volim moun sa yo fin mouri, volim kay sa yo, volim biznis sa yo fin boule, epi nou pa wè lapolis parèt nan zòn nan. Nou pa wè yon nòt de CSPN, yon nòt de Ministè de la Justice ki di yo kondane sa k pase a. E pa kont, nenpòt chen k mouri nan peyi etranje, pouvwa a gentan fè yon nòt pou l kondane sa k pase a.